Se la nou soti an le met la. Si wap gade, nou fè foto la tou. Sou tout 4 ti ba sa yo nap gade a. Nou te vin fè video la tou guys. Many guys. So yes guys. Se yon bèl esperyans li ye guys. So gen bèl bagay enteresan toujou nan Chicago. An nou rete branche pou n al gade tout bèl mouvman yo. Ok guys.

Nèg sa tout kote li gen bilding li menm. Men wotè bilding li. E gran nèg li ye papa li k ka fèl. Mwen ka fèl tou. Non, yon lè map fèl. Yon lè m gen pou m fèl. Yes mwen di sa yon lè map fèl. Lè m gen 30 billion dola. 50, 60 trillion dola.

Nan I Chicago ki se Mele Millennium Park kote ke ki enteresan anpil moun ap pale de li guys so many ok so nou nan nan antre la ok guys kounye la m ka wè yon lòt bèl view la ankò guys gade bèl view la ankò guys. Bèl view la ankò nan Chicago yes guys so nan vizite mete ansanm avè nou pou wè tout sa ki nan vizite yo. Tèlman frèt ta sanble ke nou pap twò rete sou pak sa paske nou vin gade pak la. Yon move moman ke ki vreman fè frèt epi tou Bondye di nou pase yon ti apèl vre wi Sa se kote ke pou al moute sa la yon glas ki la kote ke ou moute ice ou fè ice skating.

Fredi ap manje moun mwen yo. Fredi ap manje moun mwen yo. Lòt la. Ok guys, sa se moun kap ice skating.

Pou moun mache Pakèt bann jwèt enteresan ki gen la tou gaye But Mwen menm Mwen pa vrèman Ale ladan yo paske Li fè frèt anpil So Mwen oblije voye madanm mwen avèk pitit mwen Al pran yon ti hit Paskel tèlman fè frèt Yo tèlman fè frèt. Ou ka wè sa moun blan yo yo vin tounen pa too much tèlman figi yo wouj. Mwen menm figi m menm tounen blanch. Se pa jwèt non mezanmi. Bagay yo yon ti jan tèt chaje bò isit lan la guys. Bagay yo tèt chaje. Bòt yon bèl ti kote ke ou mache byen. Wè se sou sa yo la n ap mache. Bèl bagay. Bèl bagay. Bel bagay. Bel bagay. Ok, kote nou pral pase la, nou pral pase anlè. Se kom se sou yon. Ok guys sa se moun kap ice skating la moun yo ap enjoy yo la. Ok men glace sa guys ki vreman popilè kap fè anpil aktyalite depi ou vini Chicago ou paka pa wè li guys sa se li menm ki la m tap mache anpil poum te jwenn li banm wè si kem te ka fè nou wè mwen guys sa se mwen menm ki la. Yes guys sa se mwen menm ki la e sa se building yo ki dèyèm nan e gwo miwa sa guys. Many guys yon gwo boul guys. Many guys boul sa fè anpe ak. Yes sa son lot bel ti bagay ki enteresan anko. Kounye la guys nou fini la nou pral chache yon lot pati enteresan pou nou moutrew nan Chicago guys.

Nan nan fè nwa a la so moun yo pap wè nou but kanmenm nap fè ti vlog sa guys pou nou fè kèw kontan malgre la nou nou frèt la nan fritimi an men Rex yeah yeah yes guys so yes men limyè yo la yo vrèman lit la ou konprann bagay yo vrèman bèl bò isit nan la guys so.

Yeah ok genlè genyen oh m tap kontan wè an bagay sa la wi an ki an yo relel ankò oh an oh me no mezanmi yo gad hein anba dlo a li pou dim gade bèt yo kap domi la ki an bèt sa rele ankò flamingos.

Se pa fòt mwen guys kamera m genyen l paka flip nan ekran se sa fè nou pap ka wè m kòman fè vlog la so ann nap fè esperyans lan ansanm avèk mwen guys gen yon dlo kap koule la m te nan bò lòt bò a la kounye la mwen la ann antre fon mezanmi oo gad yon bi bwa Ki jan bwa sa rele menm? M pa konnen but la warm tou la cho waww oo gade yon kayiman. Bon kayiman la guys waw. Kayiman se bagay. Sa yon kayiman ki la m swete l pa vole sou mwen. Ki la ankò a yon ti dlo ki la. Nan vit nou ye sa fè yo wè nou ye. Kèlè yon fek kayiman m pa konprann. Nan yon bon kayiman l ye. La fè bon tou. La byen chofe yo met bon hit la. Bon lòt ki lòt bò a la. Sa se ba yo ki la enfòmasyon yo sou le ou ka poz videyo a epi pou ou li sa k la yo. La gen yon bèt ki la tou but li fè nwa nou pa ka wè anyen. Ok.
M pa konn ki si son bèt ki anndan an la so m pa mele avèk bèt map fè video bèt but m pa mele avèk bèt Rusty let's go
Anfn rive la kounyela Hein Yes Ok mezanmi se nan tout bwa nou ye la men tout fèy bwa yo sou tèt nou. Rusty let's go. Men li guys nou nan tou la nan tou bwa nou antre la guys. Nou tou bwa nou antre la guys. Epi sa son dlo genlè sa son bèt an bèt ki kouche la kap domi. Gwo vye bèt sa gen gwo dan yo mba konnen ki jan yo rele yo. Mba konnen non. Gade bèt sa yo kla. Epi ban mwen. Sa se moun ki la. Bèt sa fèt tankou yon pwochon men nou e bèt sa m te montre nou an ki t ap dòmi an men youn la nan dlo a ankò. Ok guys kounye a nou pral rive yon kote ankò kòm nou tap gade pwason talè a nou pat byen wè la nap wè tout pwason yo aquarium li ye kote ke wap wè tout pwason la yo kap naje pou di nan dlo ye la but waw gen tout kalite pwason

Batri kamera m prèske di chaj, se sa fè m ap ba nou ti tap pa ti tap. M pap ka fin mache anndan pou m montre nou tout eta. Men sa se la, se bèt sa yo ki la. Yo fèt tankou.

Ok se nan exit lan nou te ye la so that's it nou fin gade tout sa ke nou te gen pou nou gade yo kounya la nou soti but kanmenm nou fon bon ti chofe anndan an la epi men nou soti deyò a la gen plis ke 2000 an ap gen nou ap gen nou nou ye la nap gade la se bèl bagay sèlman so an nou swiv toujou pou wè si gen plis bagay ki enteresan ebòt sa ke mwen map mete li nan videyo an pou nou ka gade.